So bonswa bonjou sa pral depan de lè nap gade video a Jodi a mwen tounen avè nou ankò nan yon bèl ti video So yè m te lage video a m tap pale 5 rezon ki ka fè yon nèg ou yon fi yon moun renmen yon moun ok rete avèk yon moun Jodi a m pote yon ti konsèy Plis pou fi. Gen pou gason tou wi, men li plis pou fi. Ooh! Kot medam mwen yo? Ahm. Yon fi ki te poze m yon kesyon. Li te di m konsa, eske si mari li ap bat li, li ka rete ansanm avè l? Pou mwen menm, non. Pou mwen menm non. Whatever lan renmen ou ta gen nan kè ou pou moun sa pou mwen menm non. Paske nan renmen pa gen an m ka di sa an español pa gen abuso. Ou pa ka ap abusa de moun nan nan renmen pa gen abuso. Paske lè w renmen yon moun Tout jounen ou ta renmen wè kè moun sa a kontan pou moun sa a ap ri. Konprann? Pou moun sa a ap rejwi. Men ou pa ka di m ou renmen yon moun epi tout jounen w ap baton, baton. Epi ou di m ou renmen l. Moun sa ou pa renmen l. Ou mèt di m ou rayi moun sa a. Kidonk, yon fi, ou gen mari w, ou wè mari w ap bat ou, Ou pa bezwen wont dil sa ok ou pa bezwen wont dil sa di Franceline diw konsa li pa renmenw ok li pa renmen w paske nan lanmou ou pa ka fè moun nan soufri nan lanmou ok nan lanmou gen soufrans wi Nan ki sans lanmou gen soufrans? Yon rezon pou m ka di nan lanmou gen soufrans. Pi souvan, ou ka renmen yon moun epi moun nan pa renmen w. Epi moun sa ap soufri nan kè w pou moun nan. Men, sa pa vle di, se maltrete moun nan ap maltrete w pou sa. Ou ka renmen moun nan, moun nan pa renmen w, sa pa vle di w maltrete, maltrete w pou sa. Maltrete a se lè moun nan pran w, l ap, li avè w, l ap pran fi sou ou, paske imedyatman w avèk moun nan w ap pran fi sou li, ou ap pran nèg sou li, Maltrete wap maltrete paske jalouzi rann lòm mechan depi moun ap fè jalou li ka fè w nenpòt bagay ok m ka konprann gen fi ki di mari yo ap bat yo mari yo ap bat yo se nòmal pou mari nou bat nou si nap fè moun nan fè jalou ok mwen se fimye tou se fimye tou m pap renmen pou m gen mari m tou jounen pou lap banm baton depi ou bat mwen premye jou a si m te pran baton premye fwa dezyèm fwa m pap pran ankò m pap rete. On sel kote pou gason bat mwen Ayy Yon sel kote pou gason bat mwen Entonces Koman wap fè dim gen de baton nèg la ap ba ou Lap gen rezon pou li ba ou Pou l bat ou Koman wap fè dim konsa pou gen ma ou Epi Wap sòti avèk lòt nèg Ou nan bal Wap ploge avèk lòt gason. wap manje lajan gason, wap chat tout jounen avèk gason, se nòmal pou pran kalòt hein, mari a sòti lal travay, lèl vini li panse li pral jwenn manje lakay la, li pral jwenn madanm li pou yo fè ti jwe bagay sa yo, lèl vini, lè yo mande timoun yo kote manmanw, manmanm pa la hein, osinon ou pral nan kay la wap jwenn kay la avid, non lap frape'w, fòl frape'w, se nòmal poul frape'w. Paske lè w gen mari se yon reskonsablite ou genyen. Ok. Si mari w di w prale wap vire dèyè a, si mari w di w pap vire dèyè a la, ou pa sipoze vire. Non. Si jodi a w leve w di cheri, map sòti. Epi mari a di cheri ou pa pral pyeskote jodi a non. Paske jodi a m vle pou nou rete nan kay la. Ou sipoze tande sa maola diw rete nan kay la aah ou pran ou leve ou abiye ou pran valiz ou epi cheri si wè sa map sòti wi paske se fimye mpa bò nou mpa yon esklav map sòti haha ah bon se nòmal pou pran kout pwen nan men gason. Se nòmal pou gason fò fò. Mwen m pap ba nou manti yon nèg ap bat mwen wi. M pa di yon nèg pap bat mwen. Yon nèg mwen ap, yon nèg ka bat mwen a rapò de yon lòt bagay. Ok. Men, si e pou tèt di nèg mwen pral bat mwen, li pap bat mwen. Paske li pou te gentan di m non, se non. Paske, lè nèg la vini li pran w kay manman w a papa w. Se yon chay li pran met sou do l. Imedyatman nèg la te retire w kay manman w a papa w, sitou si yo k premye pitit manman w a papa w. Moun nan pran ni chay pa w ni chay fanm ou li mete sou do l. Ok. Manman w malad sou kont li. Sè a malad sou kont li. Frè a malad sou kont li. Papa w malad sou kont li. Hein! Epi pou di m, oh m ap fè sa m vle. Oh m pa bon ou non, m ka fè sa m vle. Non, ou pa ka fè sa w vle. Paske ou pa sou kont tèt ou. Ou te ka fè sa w vle, lè ou te kay manman w a papa w la. Imedyatman ou pa kay manman w, ou pa kay papa w, ou gen yon responsablite, ou sipoze tande tout sa mari w di w. Ok? Di, di, eskize m, m ta pral mete mo espanyòl, so, se pa fòt mwen paske m pa tèlman edvi Ayiti, men, m ap ba nou jan m konprann li an. Ou konprann?

M pa konn kote w prale, si w konte fè mal kote m konnen m pral jwenn ou. Fò m konn on kote m pral jwenn ou. Hein. Fò m konn on kote, an mari m te sòti li te di m l al tèl kote, m pral deplase kòm m wè l m pa rive antre nan kay la, m pral wè sa k pase. Men w pa ka di m w annik ou leve w sòti, oh m pa ret avèk fanm, m pa ret avèk fanm m fè sa m vle. Non. Non. Fanm nan pa esklav. Nou te jis asepte renmen, nou viv nan kay nou de, nou te gen yon lanmou youn pou lòt. Sa pa vle di pou wè fi a pou fè l tounen yon esklav. Non. Fi a pa esklav. Se youn respekte lòt. Se youn soumèt devan lòt. So, gason, lè w bezwen yon madanm ou tande w, Fòw mete gason nan gasonw met karaktè gason nan ou minm ok toujou mete nan tèt ou m se gason sam di kap fèt se sa kap fèt si lè fi ap sòti ou di cheri ou pap sòti non fi a diw wi map sòti paske m gen yon bagay pou m al regle an m gen mal nan makèt la li pat janm bezwen al fè makèt vre an m te manke yon bagay lakay la m pat achte m sipoze al achte l obligasyon fòm sòti. Epi w di cheri m di w non jodi a w pap sòti. Fi a leve li sòti. Pandansetan w di l non ki reyaksyon. Ok, tout gason pa reyaji menm jan. Gen gason lè w leve w sòti sa l ap fè. Lè ap annik vini l pale ansanm avè w cheri m te di w pa t sòti ou pa t sipoze sòti. Bagay sa yo. Moun nan ka ba w yon ti sanksyon nan kay la pou yon dezèdtan. Pase kote gen renmen paka gen rankin ok imedyatman moun nan fè yon bagay li mande w eskiz ou sipoze pa done l sipoze pa done l paske mwen menm m pa dakò pou m al kouche avèk yon moun nan yon kabann epi ou wè mwen menm depi m ta nan kota mari m nou pa byen jou nwit la m gade m santi gade kout souf m ap fè se pa paske m son ti sousou non men li pa fè sans pou w al kouche nan yon kabann avèk yon moun epi nou èdmi. Non. Bon. Bon mwen pito pa nan kay la menm. Si w pa nan kay la menm m pa gen pwoblèm. Men depi w nan kay la m pa mwen ki pral kenbe rankin. Ki pral di konsa oh non mari m fè m tèl bagay m pap ka pale ansanm avè l. Non cheri m nan. Nou sipoze mete sa nan tèt nou. Se fi nou ye. Se ou k pou anba. Nèg la fè yon bagay. Epi tou gen gason ki konn antò li pa janm Li pa janm met nan tèt li, ah mwen se mwen kontan m pral mande madanm mwen eskiz. Non. Ou menm fi a, si w bezwen fè l wont, malgre ou konnen l antò, epi, ou bay blag avè l, ou fè manje pou li, ou lave pou li, gade, ou wè jou sa ou ba l tout sa k nesesè. Ok? Ou ba l tout sa k nesesè. Sèlman ou ka pa nan, ou ka pa nan bay, lage kò bay moun nan yon nonsans, paske ou fè moun nan santi sa l fè w la pa bon. Men, ou jere l nonsans pou l santi l wont. Majorite nèg ayisyen, depi yo nan kont a madanm yo, yo pap kite kòb nan kay la pou timoun yo, yo pap pale avèk fi a, yo èdmi, bon sitou si yo te gen yon ti fanm nan lari a menm, bon, humm, lekòl lage. Chak jou yo sòti, yo pran pretèks, dèske li pa bya fi a, m ap sòti, m ap vini lè m vle, m ap antre lè m vle paske li pa bya madanm mwen, non! Nou te mèt pa byen, fi a sou kont ou sou kont fi a. Paske lè gon bagay ki rive w se se fi a paran w pou al mande kont. Kòman sa fè rive. Ou pa ka di w pa konnen paske w nan kay la ansanm avè l. Ou konprann? Ou pa ka di w pa konnen. Antouka, m pote ti konsèy sa pou nou jodi a. M espere ke nou konprann sa m di a. Ok? Ou konnen kòman bagay yo ye. M ap kontinye avè nou nan lòt bèl ti videyo atò. ankò ok eskize m sorry kreyòl la tèlman fòkè pou mwen kreyòl la kreyòl la kap banm pwoblèm la map tounen nan lòt ti videyo avè nou ankò ok nou klike abòne pataje ok kòmante ekri kòmante pou mwen di m sa nou renmen ak sa nou pa renmen m pa gen pwoblèm ak sa ok M pa gen pwoblèm a sa. Menm si m son moun ki te renmen fache men gras a Dye m pa renmen fache ankò. Jezi Kris chanje lavi m. Whatever sa nou di m map konprann ok. Nenpòt sa nou di m map konprann ansanm avè nou map konprann sa nou di m nan. Nou mèt di m sa nou renmen ak sa nou pa renmen. Sèl sa se map mande nou fè m favè. Pataje videyo a zanmi nou, fanmi nou, pitit, mari, sè, frè, pataje avèk tout moun ok, mwen menm osi map fè sa pou nou tou ok, chak moun ki vin banm love la mwen menm pral ba nou love la tou paske san ipokrizi nan lavi sa paka gen ipokrizi paske nou pap touche yon goud pou sa pou nou fèl pou moun nan nap fèl ok, nap fèl m pap peye machin pou mal fèl map fèl nou menm tou.